Bonjou, bonswa ankò, la n ap antre nan dezyèm pati emisyon koze teknolojik k ap fèt pou premye janvye 2022 a sou Master Radio Haïti avèk mwen menm Fèranfan Izidò. Nan fen premye pati a nou t ap di ke. Li pi fasil pou yon moun kounya la sòti de nil part ou pa sòti nan yon fanmi ki deja genyen kapital epi pou kapab nòmalman emansipe ekonomikman sètadi ou gon libète finansyè mentnan Si l pi fasil, poukisa nòmalman nou pa genyen plis moun fè l oubyen gen yon seri de moun li parèt difisil pou yo konsa? M pral fè w konprann byen. Sonje byen m t ap di ke nan peryòd ke Ayiti pran endepandans li, peryòd sa se epòk ke yo te fè esklavaj fizik avèk moun avèk zam, Yo te anplwaye lafòs pou egzije w rete nan esklavaj, paske se te yon mond de rapò de fòs fizik. Apre sa, nou vin antre nan peryòd Revolisyon Endistriyèl, yo menteni, yo mentni moun yo nan mond lan an esklavaj avèk endistri. Donk se te yon peryòd esklavaj endistriyèl. Yo fè de strikti kote pou moun ap ap travay fas avèk de machin. Fò travay osi rapid ke machin yo ap travay ap pwodui ou menm pou retire, mete, bay, ranje. Nòmalman, avèk machin wap travay la yo, si tout fwa ke w an reta sou machin nan, machin nan pwodui plis pase w, oubyen wap fè yon dega paske sal ba ou a fò gentan pranl, fò anbale etc. E a la fen de la journée qu'est-ce qui arrive? Se ke ou gen yon ti kòb nan men w mezi pou al lakay ou manje ou bwè pou peye machin retounen nan sa ankò e ou gen yon cycle de vie ki pase konsa nèt. Se esklavaj paske ou pa janm ka emansipe ekonomikman pou w alèz pou w fonksyone. Men nan peryòd nou ye aktyèlman la nan twazyèm revolisyon endistriyèl la se lè de lenfòmasyon. Kote tout enfòmasyon an, se yon lè kote ke anpil enfòmasyon disponib an tan reyèl sou entènèt. E enfòmasyon sa yo, dèfwa se yo menm menm ki lajan an. Setadi ke de moun ki senpleman bay de enfòmasyon an liy, ou pataje, ou deranje, chanje enfòmasyon, oubyen vann fòmasyon ou enfòmasyon sou yon fòm ou sou yon lòt nimerik la, ou fè kòb. Mentnan nan è sa, nan moman sa a. Yo menteni esklavaj sa mantal. Se nan moman ke nou nan esklavaj mantal nan mond lan. Si, nòmalman, ou pa rive kapab emansip ou ekonomikman, jan mond lan ye aktyèlman la a, se paske gon strikti de mentnans desklavaj mantal. Sèt un fè. Bien sûr. Wap di ke ou menm ou pa yon esklav mantal. M wè anpil moun ki ap afiche ou byen dè choz, dè slogan ki gen rapò avèk esklavaj mantal. Wi moun sa yo se dè esklav mantal yo ye, e sak fè yap aji konsa etc. Aktyèlman banm di w, depi ou pa rive ka emansipe nan mond sa jan l ye la a ekonomikman se ke ou son esklav mantal san w pa menm konnen. C'est un fait. Banm esplike w poukisa. E mond sa aktyèlman ki se mond denfòmasyon an, premye bagay ki karakterize l se ke tout konesans yo disponib an menm tan, an tou lye. Pa gen yon fwa nan listwa nan mond sa, sa te rive deja. Sètadi kote ou ye kounye a la, depi ou genyen yon aksè a entènèt ou gen afè avèk tout konesans mond lan, nèt, nan yon aparèy. Mentnan si ou gon bagay ou vle fè, ou sipoze jwenn enfòmasyon an lap disponib swa gratwi swa a peti frè. Otrefwa se pa posib, 1 gon tip de inivèsite pou ale pou pran konesans kil fo. Inivèsite sa dayò genyen ladan yo pap janm gen kòb pou antre ladan yo. Le Yale, Havard, Stanford, Oxford etc MIT. E. Genyen ladan yo menm si w gen kòb ou pap ka antre ladan yo fòk ou genyen de referans pou yo aksepte w antre ladan yo e ladan yo ou gen yon seri de fòmasyon ki genyen anndan yo ki pa genyen nan lòt inivèsite yo poukisa paske se gwoup chèchè ki meyè chèchè nan mond lan kap oryante mond lan kote yo vle yo se yo menm ki pwofesè nan inivèsite sa yo. Yo itilize etidyan yo ansanm avè yo dayè pou y ap fè rechèch, pou y ap sòti dè choz. Se sa k fè, kon se de ti peyi ki gen inivèsite, ou pa janm te tande yo janm sòti anyen nan kreyasyon k t ap fèt nan mond lan. Jonte w anpil bay ap kreye. Ya Kon se de peyi k pa t janm kreye anyen paske gon ti elit ki kenbe enfòmasyon ki pi presye yo nan men yo ki anndan dè inivèsite ki pataje yo. Dou mond presedan an, se yon mond kote enfòmasyon pa t disponib an tou lye e pou tou l mond. E pou w te kapab antre nan enfòmasyon sa, 1 fòk ou te genyen kapital, 2 fòk ou te genyen yon asandans, sè a di fòk ou genyen yon, fòk ou te nan yon fami deja ki te gen kapital. 1 ou pa t ka menm jwenn kapital la, vwa pou w ta soti nan yon fami ki gen kapital deja. Donk li te fè ke yo tous klase l yon kote ou yo pap janm rive ou menm. Mentnan aktyèlman sa w vle fè yo nan domèn ou vle eksele a w ap jwenn sifizamman denfòmasyon disponib pou sou li sou entènèt swa gratui swa a peti kou a ti frè ke ou menm ou sipoze ta ka peye. Tèlman gen enfòmasyon disponib. Kounye a ou konn sa ou bezwen, ou bezwen oryantasyon. Ou pa bezwen genyen anpil kapital. Ou pa menm bezwen gen tout konesans nan la paske l tou disponib, ou pral chèche l nan moman sa ou bezwen an. Istwa kou on moun pou w santi se on moun ki wo nivo l ye fò l gen on sal ki se yon bibliyotèk prive lakay li. pou l gen konesans lan tou lakay li lè l bezwen yon bagay l antre nan bibliyotèk li a, se pa sa, e pa moun sa yo ki ki oblije nan pi wo echèl sosyete a aktyèlman. Fòk mwen konprann, Mark Zuckerberg pa t genyen yon grenn bibliyotèk lakay li. Li se youn nan moun ki gen plis kòb sou tè a. Sa w bezwen, ou bezwen enfòmasyon disponib. lan, ou gen aksè ladan l, ou bezwen gen yon kilti pou konprann sa. E sa k fè w pa konprann sa se paske yo mete w, yo kenbe w nan esklavaj mantal. Sa sa vle di? Aktyèlman, gen yon kantite denfòmasyon ki ap sikile ki pou oryante w a fè sa ki p ap bon pou ou a. Lè ke ou ale nan chan denfòmasyon sa sou entènèt, ou pran tan sa, ou pèdi l senpleman nan bay blag sou rezo sosyo, pran pòs, pataje pòs, voye pòs bay moun, fè moun ri, fè moun fache, fè moun kontan, bay blag, pale sou moun, reponn pou moun, voye pwen sou moun, voye slogan sou moun, moun voye slogan sou ou. Yo ba ou rezo sosyo an brèf. Konprann byen wi sa map diw la la. M pral baw bagay ki pi enteresan toujou pi devan pou konprann. Rezo sosyo ki egziste aktyèlman se yon strikti de desklavaj mantal ke li ye. Ki menteni pa yon ti elit pou ou menm ou pa fè sa pou fè nan mond lan kounya la pou genyen libète finansyè ke w genyen an. Chak lè w fon ti tan nan rezo sosyal ou gen yon moun ki gen kòb. Chak lè wale ou fon ti tan sou Facebook gon moun ki fè kòb. Ou pa vann ou pa achte anyen non. Ou wè kòman mond lan bizar an. Pou te fè kòb nan mond esklavaj la, fòk ou nòmalman gen kòb pou ta achte esklav, oubyen ou gen fòs pou al chèche esklav pou enpoze moun yo nan esklavaj, pou travay ba ou, ou pran sa, ou travay la wal vann li ou fè kòb. Pou fè kòb nan mond endistriyèl la fòk to gen kapital. ke kapital sa yo mentenir pa la bank, pa lè famiy, e pou kapab nòmalman fè yon endistri ou fè moun travay ladann de manyè esklavajist epi ou vann ekip ou vann sa w fè yo pou al fè kòb. Aktyèlman nan mond denfòmasyon nou ye la ou parèt sèlman ou ekri yon tèks sou facebook. Mark Zuckerberg fè kòb. Pou ki rezon? Letan w parèt pou pou w ekri sa w ekri a, gon ti piblisite ki bò kote w la w pa menm wè menm dèfwa, dotrefwa w wè l. Piblisite sa ou parèt, ki nan chan vizyèl ou, kit ou wè l ou pa wè l la, otomatikman moun ki te afiche piblisite sa, Mark Zuckerberg pran w kòb nan men l. Lefèt ke w ekri yon mo senpleman, yo pran enfòmasyon sa a sou fòm de big data. Kantite mo ki itilize sou rezo sosyo yo nan yon peryòd, yo klase yo pou yo konnen tandans èt imen an nan moman sa a. Yo vann li avèk endistri pou yo konnen ki sa k enterese moun yo plis pou yo ka pwodui pou yo. Sètadi sou wap pale de drone, sou wap pale de peur, mwen peur, bagay ensekirite etc. Yo itilize kondisite mo densekirite ki itilize fè ke ou nan eta densekirite, ou bezwen plis de pwodui ki pou baw santiw an sekirite. Sètadi yap fè kamera de siveyans pou ou, Y ap fè alam pou ou, y ap fè yon seri de ti twoup pou kenbe nan men w si yon moun atake w pou w ba l kouran, y ap ba w de bagay ki pou ba w sansasyon ke w an sekirite. Paske, nòmalman, chak mo ekri, li antre nan yon strikti de baz de done ke yo rele Big Data pou konnen tandans mond lan, pou yo konnen kisa y ap pwodui pou li. E enfòmasyon sa moun ki bte tenil li an li vann li avèk dè milyar dola modi a la choz. Mentnan pou yo kenbe w nan espas sa pou kapab fè yo fè kòb avèk enfòmasyon il fo ke ou toujou ladann tout tan. Donk fòk yo okipe lespri w a dè zenfòmasyon konsa toul tan. Sa se yon esklavaj li ye ou chita ou sou rezo sosyo maten midi swa ou pa rann ou kont ki sa w ap fè ou pa konn sa w ap fè. Ou moute, ou fè blag sou rezo sosyo epitou ou fè lèw manje ou dòmi. Ou fè tan sou rezo sosyal, ou fè lèw manje ou dòmi. Wal sou rezo sosyal, ou fè tan lò. Ou pa konprann, ou pa wè poukisa ou pa kapab pa moute desann al fè sa non. Poukisa wap fèl tout tan? Èske ou konprann sak fè sa? Sak fè se tout tan ou just moute sou rezo sosyo ou bay blag, ou manje ou dòmi. Demen maten ou fè tout tan sa, ou anraje ou. Sèke ou nan esklavaj. Mantal, Mantalman yo kole yon fason pou ke nòmalman ou fè yon aksyon byen presi. Ou esklav yo mantalman. Ou gen de estrikti mantal ki fè w fè de aksyon repetitif pou fè yo fè kòb, men se mantalman yo kenbe l. Yo fè tout yon manyè pou yo met estrikti sa an plas. Paske mond lan se yon mond denfòmasyon, fòk ou pote enfòmasyon ba yo toultan e y ap fè kòb a enfòmasyon sa. Kel whatsapp. Ke l Facebook, ke l Instagram, ke l TikTok, ke l this, ke l that, tout se menm bagay la y ap fè. Ou sezi? Pandan ane 2021 an, konbyen kòb ou fè sou entènèt? Konbyen tan ou pase sou entènèt? Si w vin nan espas sa a, ou vin bay tan, men w pa vin pran kòb, ou s on esklav mantal. Si on peyi pa rive ka fè kòb pou emèje nan mond nimerik sa, se ke peyi sa son peyi esklav, ki nan esklavaj mantal. C'est un fait. Jodi a premye janvye 1800, premye janvye 2022, nou sonje premye janvye 1804 kisa nou fè? Nou te fè on libète fizik, ou bezwen konprann sa pou konn kont kisa wap goumen kounya la. Ou sipoze goumen kont esklavaj mantal ke yo mete w ladann nan. Epi that's set, se senpleman sa. Mentnan, ban m esplike w pi byen ki fè ke son esklavaj mantal li ye si w pa wè, wap di m pa wè kòman m pral fè kòb sou entènèt, ban m di w. Premye bagay ki Mwen di w ki karakterize mond sa nou ye kounye a la ki se mond de twazyèm revolisyon endistriyèl ki se mond nimerik lan, se le fèt ke konesans yo disponib an tou tan an tou lye, il suffit ke w genyen aksè avèk yon ekipman ki konekte sou entènèt, òdinatè ou telefòn ou tablèt. Dezyèm bagay se ke kreyativite yo yo nimerik paske nou genyen mond lan nimerik plis. Sètadi ke kèlkeswa sa ou ta pral kreye nan mond fizik, nan mond nimerik li kreye pi rapid paske li repwodiktif pi fasil. Sètadi ke si yon moun fè yon kay, pou m fè yon biznis la, m bati kay la, m ap gen yon kantite tan pou m bati kay sa, m monte l, essetera, m fè l. Se yon pakèt travay li ye. Se pa travay nimerik yo pa pakèt travay non, men avantaj yo genyen yo repwodiktif pi rapid. Pou Mark Zuckerberg te fè Facebook, li te fè antre 6 a mwa a 1 nan ap travay sou li. Jan moun yo panse se yon yon yon wikenn pandan moun yo t ap fè fèt Li menm li te monte l kreye Facebook la se pa sa k te pase. Li fè anpil tan pou l fè l. Men aktyèlman la, sa l te kreye la a, si mwen menm m ap repwodui l kounye a la, m pap bezwen tout tan sa. Poukisa? Mond nimerik la, ou ka repwodui yon bagay pi rapid. Padon. Yon endistri yon moun fè fizikman, lè w ap repwodui l, ou ka bezwen menm tan an ankò. Dayè gen lòt kote ou pral fè l ki pi konplike, w ap bezwen plis tan pou w fè l. Petèt yon kote k mwen konplike ou ka bezwen enpe mwens de tan pa rapò a matyè premyè k egziste nan kote sa a, konbyen kòb matyè premyè sa yo egziste eksetera, de dwane, de tout kòm sa. Men nan mond nimerik la, kèlkeswa kote m ye sou tè a, menm bagay moun nan fè a, m pral jwenn de script ki tou fèt, ki lefèt fè l deja anpil moun ap travay nan apwòch sa deja, m ap jwenn de bou de. Kòd ki deja prepare anpil bagay pou li, mwen menm map kapab itilize pou m ajoute l e adapte l a sa m bezwen an, mwen pral ale pi vit. Dou, de fèt ke li pi fasil pou repwodui, otomatikman li vin de pli zan pli pi bon pri. Il y a dix ans de cela, gen de pwojè nimerik pou yo fè pou ou, l ap koute w 10, 15, 20 mil dola meriken, menm pwojè nimerik sa ap koute w mil dola meriken kounya. Poukisa? Paske vin gen plis pwodiksyon nan tip de pwojè nimerik sa yo epi li repwodiktif pi rapid. Donk, pou fè nenpòt bagay nan mond nimerik la, 1 ou ka aprann li, kèlkeswa kote ou ye ou ka aprann li, 2 si se pa aprann w ap aprann li, se yon moun k ap fè l pou ou, li natirèlman ka fè l pi bon mache ke si y ap fè yon bagay pou ou sou mond fizik la. Si w ap monte yon antrepriz, w ap monte yon pwojè. l ap fè pi fasil. Paske mond nimerik sa li pi fasil pou yo repwodui nenpòt bagay ki fèt ladan l paske l nimerik se kopi pas li. Twazyèm bagay ki enteresan nan mond nimerik la ki pou montre w li pi fasil ki fè ke aktyèlman genyen genyen li genyen 56 milyon nouvo milyonè nan mond lan fasil konsa e 80 pousan ladan yo se moun ki fè tèt yo milyonè, yo pa t leve nan estrikti konsa dirèk. Se peryòd nou ye aktyèlman la, li pi fasil pou outsourcing nenpòt depatman anndan yon antrepriz. Se youn nan pi gwo bagay ki fasilite nòmalman yon moun kapab lanse l pou fè milyon. Pou monte yon biznis, Apre espas fizik lan, ou bezwen yon ekip moun k ap travay. Menm jan avèk mond endistriyèl la, li bezwen anpil moun k ap travay. Li bezwen konsantre tout moun sa yo nan de depateman epi pou yo pwodui. Mentnan aktyèlman, sa n te ka rele espas fizik lan, petèt ke se yon sèvè kote ke mwen fè yon pwogramasyon, m fè yon sit entènèt sou mond nimerik la, m pral bezwen tout enfòmasyon sa yo chita nan yon sèvè. M pa menm bezwen achte yon sèvè pou m monte l m konekte kouran ladan l konekte entènèt pou m fè l sou entènèt. W ap lwe yon yon sèvis sèvè nan men nenpòt moun. Lè sa w a outsourcing depatman sa k ap jere sèvè. Ou peye yon ti frè, regilyèman chak mwa, otomatikman ou gen yon sèvè disponib e des experts ap jere sèvè a pou ou pou yon ti monnen paske sou volim yo fè l. On sèvè wap peye 30 dola pa mwa, 20 dola pa mwa se sèvè de trè wo nivo ke yo ye. Aktyèlman ou kapab outsourcing anplwaye ou. Sa vin fè ke li vin pi bon mache menm. Nou klè sou sa. E menm mwen menm etan pwogrammè, gen travay map fè nan pwogramasyon, map travay avèk moun ki an Pakistan, m travay a moun ki an Afrik. Dou, M jwenn yon sèvis ki trè wo nivo, ki mande anpil men, kote m ye an m pa gen moun avè m, m pa gen ekip ki ka travay nan nivo m bezwen an. Mwen senpleman gen yon kote m ale, mwen chèche moun ki nan tèl depatman, ki nan tèl peyi. Mwen outsourcing depatman sa nan yon antrepriz ke m genyen, m gen moun k ap travay pou mwen ki pa menm wè m fizikman e l pa ka pa fè travay la non paske yo fè de strikti pou outsourcing depatman sa fasilman moun nan li gen yon tach Li fèl lèl fin fèl li lè sa lajan monte ou konfime tach la bon lajanl monte li pa fin fèl lajanl pa janm monte sou kont li aktyèlman pifò apèl depatman call center oubyen sèvis a la kliyantèl nan gwo antrepriz nan tout gwo peyi yo se pa nan peyi sa yo etazini kanada Frans, Espan, etc. Pli fò apèl yo se nan lòt peyi kote men dèv yo pi bon mache yap reponn apèl sa yo. An End elik reponn pi fò apèl pou Etazini. Yo outsourcing sa. Ou menm, ou bezwen on depatman moun ki ap reponn apèl pou ou, ou just tyeke ou outsourcing sèvis sa li koute w pi bon mache, byen senp. E wap jwenn spesyalis pou yo. Sa k te pi gwo koze nan mond endistriyèl la menm se pwodiktivite a menm, pwodui, pwodui, pwodui ki se sa ou rele, m ta di, sa m ta di ke kreyasyon antrepriz la, si antrepriz la l ap fè telefòn, l ap fè kas, l ap fè sandal, l ap fè soulye, l ap fè nenpòt bagay, Fòm genyen on gwo chèn de pwodiksyon ki koute m anpil lajan, dè milyon dè fwa pou m monte on chèn de pwodiksyon pou m kreye dè aparèy pou m vann. Aktyèlman, gras, mwen di gras, paske se pa toujou bon non lè de peyi nan, nan, nan. nan antagonism men sa son gras li ye kanmenm pou nou la chinn nan nan lit li ye kont etazini pou yo k pran grand pwisans lan nan menl fè ke pardon fè ke li rann bagay sa yo pi fasil pou lot peyi menm pou yo pa fè sa yo pou pou pou kapab pran tout pwodiktivite mond lan se ta di ke aktyèlman la nenpot pwodwi ou bezwen kreye Ou bezwen pwodwi an gwo kantite, ou outsourcing li an Chin, ou fè yo fè l, chèn de pwodiksyon lan ap travay an Chin pou ou. E sa ki enteresan, genyen menm ou pa menm bezwen fè dè milyon non. Ou bezwen mil, yo gentan pwodwi mil pou ou, ou gen yon gwo antrepriz, ou gen yon mak pa w ki rele pou ou, yo fè mil ladan l, epi ou vann. Lè w fin vann, ou fè mil ankò. avèk makowe mezanmi kiyès ki tap bay dwa nan mond endistriyèl la yon moun fon yon konpayi yon pwodiksyon yon izin pou fè mil pwodwi pou ta fè yon kamera konpayi kodak ap bwèw li deja devan ou pa kapab fon ti kal pou ta fè yon radyo. Konpani Sony, Panasonic sa yo ap bwè ou pa ka fè sa. Ebyen mond sa tèlman fasil li baleye tout sa yo ou pa wè Kodak ankò ou pa wè Panasonic ou pa wè yon seri de mak ki ta ap mennen deja ou pa wè yo egziste ditou. Pwodiksyon an tèlman fasil an Chine ou jis planifye sa ou peye yon ti bagay. Nan 2 ka menm ou kapab pa menm peye. Ou fè yo fèl pou ou, ou kòmanse ap fè marketing lè yo ba ou, lè ou achte pwodwi a ou ba yo kòb la yo achte a epi yo fè yo livre pou ou dirèk, ou pa menm wè pwodwi a. Sa se twazyèm revolisyon endistriyèl la k pèmèt sa yo. Youn nan bagay ki pi gwo kle a ke nou pa rann nou kont ankò. e ke yo fè itilize devan dèyè, se ke aktyèlman youn, youn, sa ki pou fè nòmalman yon antrepriz fonksyone fòk ou gen kliyan k ap achte pwodui ou, se sa k lesansyèl. E otrefwa, sa, fè maketing se te yon monopòl li te ye. Pou fè yon maketing serye fòk ou genyen radyo televizyon ou peye e radyo televizyon yo fè kontra ba dè milyon e milyon avèk moun. Pou ta lan cnn otrefwa pou ta fèl fon piblisite pou ou li konn pran nòmalman 1 milyon dola poul pase piblisite w la nan yon sèl jou 3 fwa. Yon piblisite ka dire 5 10 segond. 1 milyon dola tonbe. Pou te fèl nan ti peyi kanmenm li pap 1 milyon men ou konnen se gwo kapital yo pral fè kontra mwen avèw yo pral chajew seryezman dou radyo a televizyon se ton ti elit kite ka genyenl nan mond lan paske se yo menm kite gen kòb pou fè radyo televizyon e yo menm ki pral chaje moun nan kòb piblisite. Kounya la, ou ale sou rezo sosyo, ou gon bijè 10 dola ameriken, ou fè piblisite, lè l fini, sa w vann nan, ou pran yon ti pati ladan l, ou remete yon ti kòb piblisite ankò, ou avanse. Mezanmi, kounya la, si ou menm, ou nan, ou pa nan nivo moun ki gen pil kapital, ki gen gwo kòb, poukisa w pa fè yon bagay sou entènèt? Yon sèl rezon k fè sa, lesklavaj mantal. Esklavaj mantal sa, sè ke tout sa m di w la yo, yo toujou disponib, yo pa fè w wè yo, yo pa p kite w wè yo, yo pa p enfòme w pou w wè yo. Yo enfòme yon fason pou fè w santi ke gen anpil bagay enteresan k ap fèt sou rezo sosyo. Yo ba ou Netflix pou pèdi tan. Fim yo, olye yo fè yon fim dezèdtan kounya la, fim nan twò kout. wap gentan kite fim nan wal fè yon lòt bagay yo fè des seri des seri ki gen seri ki fè 2 zan ap woule ou te gade yon fim nan yon sèl jou 2 zèd tan wi li twò kout okontrè te gen yon seri de kou metyaj menm kou metraj ki te egziste 15 20 minit menm kounya la yon sèl fim nan li fè 2 zan chak jou ou jwenn yon epizòd san kanpe. jiska 2 zan sa. Poukisa? Pou yon sèl rezon monchè. Yon sèl rezon pou lesklavaj mantal. Se jis pou yo kenbe mantal ou kwense kèlke pa pou fè yon sèl bagay. Ou vin gade, ou pote enfòmasyon ba yo. Epi ou menm, apre sa w manje, ou dòmi, ou plenyen. Libète finansyè nou bezwen kounye a, libète mantal ou bezwen kounye a la, se jis ou pa bezwen goumen ak moun fizikman, ou bezwen senpleman ouvri chan despri ou pou fè lòt bagay. Ou bezwen louvri chan lespri w pou fè lòt bagay, pou oryante w yon lòt jan, pou fokis yon lòt bagay. Se sa. Se penib pou m di l, li ka fè mal, men se laverite. ou son esklav mantal. Si pandan 2021 an ou pa fè anyen pou fè kòb sou entènèt, pandan se tan wap pase tan sou entènèt, a mwen ke ou gen dwa pa fè ni youn ni lòt, ou pa pèdi tan sou entènèt, ou pa fè kòb sou entènèt, dakò. Evalye kantite tan ou fè sou entènèt pandan 2021 an, evalye kantite kòb ou fè sou entènèt pandan 2021 an, si yo pa pwopòsyonèl ou son esklav mantal. E ou bezwen libere mantalman. Ou pa bezwen yon moun tankou Desalin. Ou bezwen tou senpleman genyen yon ekip, yon kominote, yon yon strikti ki nòmalman ap ede w enfòme, oryante w dot enfòmasyon toujou sou rezo sosyo. Konprann mwen di w ke ou kapab fè marketing sou rezo sosyal pou fè kòb. Donk, ou kapab sou rezo sosyal la tou fon strikti nòmalman pou enfòme kòman wap itilize entènèt pou fè kòb. Si w vle libere mantalman, nòmalman il fo ke ou genyen yon lòt strikti, yon lòt ekip, yon lòt ideyoloji, yon lòt apwòch. Si ou pase tan w menm jan ou te pase l an 2021, Si se konsa ou pral pase tout 2022 a, nan fen 2022 wap gen menm rezilta ou genyen nan fen 2021 an. Byen ou mal. M di si paske m pa konnen ki rezilta w genyen. Si w satisfè de rezilta w nan 2021, ou mèt pase l menm jan an, ou kè chans satisfè l 2022. Si w fè menm bagay yo menm jan yo. de fason esklavajis ke wap fèl yo ou gen mwens chans paske on sèl posiblite yo genyen pou yo kapab fè sa pou yo fè avèw pou yo kenbew nan esklavaj la se enfòmasyon yo senpleman pou yo pa konseyew vè yo menm sa medya ta dwe ye jodi a la sak ta dwe ap pale sou entènèt toultan se kòman moun kapab fè pou ou menm ou fè kòb sou entènèt tu t'imagines ke aktyèlman on moun senpleman fè on menm on lajan menm lajan nap sèvi yo gouvènman yo gen yo ki te konn fè yo pou di kiyès ki pou gen kòb nan menl kòman ki dwe w gen kòb nan menw on moun montel fon lajan sou entènèt epi aprè sa de moun yon moun milyonè avèk sa. Ou pa rann ou kont nou nan yon lòt mond? Reflechi byen sou sa. Rechechi byen. Reflechi. Gon moun ki di m konsa, pandan m t ap pale de de kripto monè, li di m, a, m pale sa yon kouzen m, kouzen m nan di m konsa, bagay sa pa t ap posib monchè, e pou w ta fè lajan, kòman pou moun fè lajan an? Fòk ta gon enstans, bagay sa t ap yon dezòd, fòk ta gon enstans ki pou regile, ki ki ki ba w otorizasyon, si yo pa ba w otorizasyon, manti misye ap fè monchè. Se ke moun nan pa konprann anyen nan sa kap fèt la la. Dogecoin se yon blag nèg la fè. Li fè yon blag poul bay fawouch avèk yon lòt crypto monè ki rele bitcoin. Li fè yon crypto monè, li relel dogecoin paske se yon chen. Jije bagay sa, se yon chen lajan li ye. Li fè yon, li fè yon lajan ki rele chen lajan. Epi blag sa, plizyè moun miltimilyonè avèl. Menm li menm li pa milyonè paske li tout sal te fè yo li voye fè kado yo paske se te yon blag li tap fè. Pa gen pèsòn moun ki ba w otorizasyon pou sa non. Se yon lòt mond. Fò w konprann sa. Nenpòt moun ka fè sa l vle la aktyèlman pou l rich nan mond lenfòmasyon an. Ou pa bezwen gen yon pil otorizasyon adwat agoch non, ou monte yon boutik anliy la, ou jòs gen yon minimòm bagay ou fè, ou fè piblisite ou fè kòb wi. M ap pale de Yomi a 22 zan ki fè 1 milyon dola ameriken. Li pa li pa mande otorizasyon leta anyen pou sa non. Tèlman lavi a se yon lòt mond w ap viv wi kounya la wi. Se yon mond enfòmasyon w bezwen sèlman wi. E poukisa w pa konnen enfòmasyon sa yo poukisa daprè w menm? Yo pa fè lekòl ou fè kounya la. W ale nan kou, w ale nan inivèsite yo pa fè yo pou sa. Paske moun ki fè modil de fòmasyon sa yo pou etidye kote w ap etidye a, moun ki fè modil sa yo se moun ki vle w kenbe w nan esklavaj mantal la. Reflechi byen pou w wè. Konbyen Ayisyen ki vin antre nan ekip sa a? 5, 56 milyon nouvo milyonè. Nou ap pran lari fè manifestasyon, boule kawoutchou? Paske ou panse se yon moun fizik ki ap mete nou nan esklavaj la? Ou fèk kòmanse pèdi tan. Ou fèk kòmanse nan esklavaj. Esklavaj la nan tèt ou. Sètadi yo pran yon dezenfòmasyon yo pa kite ou wè yo. Ou vle avanse, ouvri lespri ou pou pran enfòmasyon. Pou pran lòt tip denfòmasyon, pou konnen kòman moun kounya la itilize enfòmasyon sou entènèt pou fè kòb. Saw wè wap fè show off avèl sou Facebook la, se senpleman yo fèw fè sa san w pa rann ou kont, pou mete nou nan esklavaj mantal. Reflechise a sa. Map fè yon dezyèm poz map tounen toutalè. Paske emisyon sa jodi a la li gen longè ladann. Nap tounen toutalè pou twazyèm pati emisyon an.